Se toujou yon plezi pou m ansanm avèk nou. Maten an, mwen pral fè yon ti pale de seleksyon ayisyèn maskulin dè mwen de 20 tan k ap jwe chanpyona konkakaf nan kategori sa a. Ebyen, Ayiti nan premye match li, li te pèdi kont Meksik 4 zero e defèt sa li peze lou sou yon evantyèl kalifikasyon seleksyon ayisyèn nan pou dezyèm tou konpetisyon an paske Ayiti ki pa reyisi premye match li sa ki mete ekip lan nan yon ki mete ekip la nan anpil refleksyon paske pèdi 4 zewo kapab rive yon sitiyasyon nan gwoup sa genyen 3 ekip a 6 pwen lè sa sak pral depataje ekip yo se diferans 2 but lan men si ayiti li menm li pa make gòl ase pou ke l kapab fè diferans la, enben nou kapab elimine pou diferans 2 but. Ayiti ki te pèdi 4 zero, e jodi an l pral jwe kont Panama, èske mesye ayisyen yo ap kapab. make 4 gòl pou yo pa ankese sa ki tap bay yon diferans 0 e nan dènye match lan li tap gen pou jwe kont Gwatemala Ayiti kapab tante yon viktwa pou pèmèt li gen 6 pwen. Jiska prezan nou gen desten nou an kèlke sòt nan men nou se pa tou paske Ekip meksikèn nan pa gen di l paka fè 9 sou 9 lan paske li te gentan nan premye match li genyen 4 zewo lap gen pou l jwe kont Gwatemala si l bat li tou gen 6 pwen kòmsi l prèske kalifye depandaman de sak fèt nan match Ayiti an ebyen ekip ayisyèn nan sou gwo presyon aswè an la. e kont ekip panameyèn nan. Eske Ayiti l ap kapab bat Panama? Se gwo kesyon n ap poze. Men, lese m di nou, pandan dènye tan sa yo, keseswa nan foutbòl fanm, foutbòl feminen an, e foutbòl maskilen, nan kèlkeswa kategori an, Panama k ap avanse. Panama k ap fè pwogrè e nou wè sa nan gwo seleksyon. Paske pou w wè nivo yon seleksyon, senyò, seleksyon A, ekip jèn yo genyen yon travay yo fè pou avansman gran seleksyon. Se ki sa yo fè? Yo kreye challenge lan. E nan yon seleksyon, si te gon yon jenerasyon ki te genyen ladann 15 bon jwè, epi genyen 10 ki pa kenbe kale, rete 5, lè sa a, yo pral triye nan jèn yo, Pou yo wè kiyès ki kapab asire la relèv lan lè sa n pale de emèjans. Ebyen, Panama li avanse sou pwen sa. Paske Panama la resaman sot fè kar de final Kopa Amerika. Te nan gwoup gen Urugwe, Bolivi, Etazini. Li bat Etazini. Epi Panama ki te jwe koup du mond 2018, n ap pale o nivo senyò. Panama tou ki sot jwe Gold Cup, li fè final, li pèdi kont Meksik. Ebyen, ekip panameyèn nan, e se pa premye final li, m kwè se twazyèm final yo fè nan zafè Gold Cup, arive yon lè, si yo kontinye travay, yo ka chanpyon. E avantaj moun sa yo genyen, sè ke yo kapab jwe match amikal a kèlkeswa an seleksyon an, yo gen kòb, se de seleksyon ki gen de pwojè, yo kapab depanse 1 milyon ewo la pou yo jwe yon match amikal avèk yon seleksyon sa ke nou menm nou pa ka fè. Lè m di yon seleksyon, yon seleksyon de mak, pa egzanp kont Lespay, msye Goulart pa ka jwe kont Lespay, epi nou pa konn jwe match amikal kont Arjantin. Wi nou konn jwe kont Arjantin tou, men se pa nan menm kontèks la, se pa menm bagay, pafwa match sa yo pa menm nou menm ki òganize yo. Eben, Ayiti kab gen pou l jwe kont Panama. M panse ke se foutbòl, tout bagay kapab fèt men genyen Panama se pa pral yon misyon ki fasil. Dayè misyon pa m fasil, misyon pa m fasil paske ou konn wè yon gran ekip ap jwe kont yon ti ekip epi ti ekip lan genyen. Men Ayiti Panama, jodi an Panama l favori, pa gen dout sou sa. Kounya se a nou menm pou nou. Leve nivo an. Ayiti gen yon avantaj, menm si tou m panse pwoblèm Ayiti gen avèk Repiblik Dominikèn nan li fè ke jodi an la seleksyon an gen de jèn li pa kapab genyen nan ekip dè mwen de 20 tan. N ap di ke Ayiti tout jwè ki nan seleksyon an ap evolye aletranje. Men, nan yon spò kote se talan ki pale, yon jwè w pa bezwen t ap jwe Ozetazini, Okanada pou l gen yon bon nivo. Nou konprann ke peyi etranje a, garanti li bay se ke atlèt sa yo, yo bay pwoblèm manje. Se pa menm jan avèk ti jèn pa nou yo. Ki sot jwe, k ap manje pate nan lari, k ap bwè fresko, k ap pran bwason gazez nan lari, ki pa menm kapab al nan yon sal jim, se pa menm jan avèk moun pa nou yo. W ap wè Ayisyen ki ap evolye aletranje yo, fizikman yo pi anfòm, m panse se la Yo genyen sa ki an Ayiti yo. Men, toujou gen yon fè blerès. W ap wè majorite seleksyon, bon, m pa vle di majorite non, men w ap jwenn laplipa seleksyon ki omwen genyen yon de twa jwè ki sòti lakay yo. E m garanti nou, Si chanpyona nasyonal lan li te ap jwe ebyen Ayiti t ap genyen omwen 5 jwè ki soti an Ayiti ki nan seleksyon an. Gen egzanp Nay lan ki li menm se timoun Leyogàn ki te nan U15 ak seleksyon. E masculin nan li chanpyon sa vle di Nay lan se yon abitye. Genyen tou e d'autres joueurs ke yo menm te kapab la pou Ayiti. E malerezman e mesye sa yo, jèn ayisyen sa yo Lòm pa t dou, se youn nan se youn nan yo, men yo pa ka vwayaje ak seleksyon an, daprè sa ke mwen aprann, ebyen mesye yo pa gen pwoblèm viza Meksik, yo te genyen viza Meksik lan, men kounya pa genyen vwayaj Ayiti a Meksik, se sa ki fè ke 3 jèn ki te dwe ale. Ro jwenn ekip lan, 3 jwè sètènman ki t ap kad nan seleksyon an, yo pa kapab fè vwayaj lan malgre viza Meksik yo nan men yo, depans fèt epi yo pa kapab al jwe pou Ayiti. M panse. sa li deranjan, se Repiblik Dominikèn yo te dwe pase, men pa rapò avèk pwoblèm ki gen ant Ayiti ak Repiblik Dominikèn, sa a fè ke Ayiti li pa ka jwenn 3 jwè sa yo, pa ka fè vwayaj lan pou yo ale Meksik. Pwoblèm Repiblik Dominikèn sa a, moun k ap fè politik an Ayiti yo dwe rezoud li. Paske Repiblik Dominikèn se youn nan peyi ki gen anpil kòmsònn Ayiti lakay yo. Paske nou son peyi ki esansyèlman agrikòl, men sa pa anpeche nou ale Repiblik Dominikèn epi nou fè anpil acha. Ebyen, Repiblik Dominikèn, nou ta dwe jwenn yon antant ansanm avèk li. E menm si ta gen pwoblèm ak Repiblik Dominikèn, e pwoblèm nan yo di l diplomatik, men an swa, m pa janm wè yon sòti reyèl ki fèt kont Repiblik Dominikèn. Te gen yon lè m te di te fè yon ti kout E pa achte nan Repiblik Dominikèn fè Ayisyen pa achte men se yon bagay ki te dire. Yon peyi ki pral jwe te dwe gen yon demach ki fèt. E si demach lan fèt oprè de la Federasyon euh, Dominikèn de Foutbòl, e Federasyon Ayisyèn nan fèl avèk li, Yo te kapab pale pou Ayiti al jwe match lan e pou jwè yo debake, paske nou konnen se yon match Repiblik Dominikèn. Pandan, pandan n ap di gen pwoblèm e diplomatik lan, Ayiti konn ap wouse yon match Repiblik Dominikèn. La a, sa montre ke nou gen yon feblès dirijan, nou gen yon karans. E moun mèt di nenpòt sa yo vle, m ap repete l ho e fò jiskaske mwen genyen yon prèv valab, yon prèv tanjib sou Jean Bart pou m di ke si mesye sa yo te la franchman Ayiti pa t ap konnen desepsyon sa yo. Se a plizyè repriz nou genyen. Pwoblèm dokiman de vwayaj pou atlèt, pou foutbolè al reprezante peyi an, m panse ke sa a fòk nou rezoud li. Jan yo toujou di l lan, rayi chen an, di l dan l blan, si Jean Bart la, foutbòl ayisyen an franchman li pa t ap kote l sòti a. E mwen menm m kapab toujou di e sak te pase an mwen m pa pral kòmante li e a men e jiska prezan e nou pa gon prèv tanjib e nou wè e foutbòl lan li pa avanse. Nou kritike mesye a pou koripsyon e nou di li fè de bagay nou repwoche l e n pa ka pwouve yo men foutbòl lan e bak l ap fè. Se kòmsi m wè e se yon gwoup moun. ki pa vle football la avanse an Ayiti, se sak pase la. Ebyen Ayiti lap gen pou jwe kont Panama pita. Prepare nou pou n al swiv peyi an kap jwe, ankouraje jèn yo paske se yo menm ki konstitye avni peyi an. Jodi an la yo se anbasadè nou, yap reprezante nou, ann pouse yo, ann ede yo avanse, ann swiv match lan.